yon fason pou garanti sekirite soto teritwa nasyonal lan. 310 jounalis pèdi lavi yo soti janvye 2022 rive septanm 2025, pami yo 24 fanm, e prèske 85 pousan krim sa yo rete san pinisyon, daprè yon dènye rapò unesco sou vyolans kont jounalis yo k ap kontinye ogmante atravè lemond. Rapò a montre tou genyen 162 asasina ki fèt nan zòn konfli yo, sa ki pwouve jounalis yo vin pi ekspoze. lè y ap kouvri lagè, kriz sekirite ak enstabilite politik. Pou ane 2025 la, ebyen se te ane ki te pi sanglan ak 91 jounalis ki mouri, pi gwo chif ki anrejistre depi lane 2018. Yon premye habeas, yon premye seyans habeas corpus dewoule pou 21 prizonye ayè lendi 19 janvye 2026 la nan kad yon pwojè pilòt ki vize diminye kantite moun ki nan prizon yo ak konbat detansyon prevantiv pwolonje an Ayiti. Se Ministè Jistis ak Sekirite Piblik ki lanse pwojè sa a card ak IMED ap egzekite gras ak yon finansman PNUD. Se Dwayen Tribinal Premyè Enstans Pòtoprens lan ak Chèf Pakè a Patterson Dorval epi Sibtiti Choubert Baptiste ki te dirije seyans la tribinal la ap gen pou rann desizyon li yo jodi madi 20 janvye 2026 la. Swit ak yon rekizitwa definitif Pakè a Pòtoprens, dosye Dafcar Salomon an twouve l depi fen ane an nan kabinè denstriksyon jij Johnson Simon k ap gen pou rann òdonans li pa twò lontan. Daprè yon sous nou ka fè konfyans, Dafcar Salomon n ap raple te arete 9 avril 2024 nan zòn Laboul ak lòt moun 5 lòt moun pami yo yon frè ak yon sè li Viberson ak Djely Salomon Plizyè vwa te leve pou mande lajistis aji sou ka fanmi sa a k ap pouri nan prizon san rezon, daprè yo. Konsèy prezidansyèl tranzisyon an anonse dezyèm jounen dyalòg nan mitan aktè politik yo. Nan jounen echanj sa a Kou Pòs Ayiti, Courepad, ansanm ak sèten reprezantan Akò Montana ebyen te reponn prezan. Etap sa a konsidere kòm yon avansman enpòtan pou garanti estabilite enstitisyonèl peyi a Aprè 7 fevriye 2026, si n kwè biwo kominikasyon laprezidans, konsiltasyon yo ap kontinye jounen madi a ak lòt reprezantan pati politik ak sosyete sivil la nan objektif pou ranfòse dyalòg la epi fasilite yon konsansis nasyonal sou mekanis gouvènans yo, toujou daprè Konsèy prezidansyèl tranzisyon an. Pandantan sa, Johnny Ferdinand pati Konviksyon pou chanjman, KPC, lanse yon nouvo pwopozisyon pou reòganize tranzisyon politik la Mwens pase 3 semèn avan fen manda ofisyèl Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ki fikse pou 7 fevriye 2026 kap vini la, daprè KPC, mank konsansis ant manb KPT yo ak enkapasite gouvènman an pou jere tranzisyon an mete peyi a nan gwo danje. Pou evite yon vid nan nivo pouvwa a ak yon posibilite pou kriz la ta agrave, Konviksyon pou Chanjman pwopoze mete sou pye yon konsèy restren kap genyen 5 manb, Nan konsèy sa a, 3 ta dwe sòti nan Konsèy prezidansyèl tranzisyon an, tandiske 2 lòt yo ap sòti pami pati politik ak òganizasyon ki pa t siyen akò 3 avril 2024 la. Aprè siyati pwotokòl antant ant plizyè pati politik ak òganizasyon nan sosyete sivil la sou yon solisyon kasasyon pou ranplase KPT a aprè 7 fevriye, Inisyatè yo anonse yo pral chita pale ak lòt aktè yo pou rive jwenn yon solisyon tèt ansanm. Pwotestatè yo ki kwè KPT a echwe pa dwe gen pwolongasyon manda anonse yon seri mobilizasyon k ap koumanse apati 29 janvye 2026 lan pou mande demisyon Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ak tout gouvènman Alex Fils-Aimé. Ministè Edikasyon Nasyonal pibliye rezilta sesyon rekale yo pou 9 depatman sou 10 Direksyon Depatmantal Edikasyon atravè peyi a. Sou 9 depatman ki deja gen rezilta yo, se sèlman Nò a ak Lwès ki rive depase baryè 50 pousan reyisit yo nan egzamen sa yo ki te dewoule nan mwa desanm 2025 ki sot pase la. Depatman Nò a rive nan premye pozisyon ak anviwon 70 pousan elèv ki reyisi, pandan depatman Lwès la, ki gen ladan li zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, rive tou prè ak 54 pousan. Egzamen sa yo te fèt pou elèv ki pa t rive fè mwayèn yo nan kèk matyè pandan sesyon anvan yo.
Epi maten an, nan diferan ribrik nou yo, nou gen randevou nan kòmansman jounal lan pou nou rejwenn Madam Chrisnette Saint Georges k ap gen pou vin di nou ki tan l ap fè jodi a sou peyi an. Men deja, n a pral tante gen yon apèsi ak Madam Saint Georges, men kominikasyon yo sanble pa twò bon sa ki anpeche Nou tabli kontak ak madam Sen Jòj ke nou wi wi madam. Oh e mèsi Sena donk G10 la se 10 strikti politik ki endepandan youn ak lòt ki rete otonòm nan sa y ap di e nan sa yo ta vle fè tou ki depi 4 mwa t ap reflechi sou avan e aprè 7 fevriye. Paske analiz nou te ban nou ke pa gen okenn jan pou ke moun yo mennen peyi a vè eleksyon. Donk, G10 la son maryaj de. Pati politik ke nou kapab konsidere kòm etablishment klas politik la e yon ansanm lòt pati politik ki esprime la modènite politik ou di mwens la relèv politik nan peyi a. Nou te resevwa envitasyon an. Ki, avan sa, kiyès, ki strikti ki nan G10 la, pou n ka konprann byen? Bon, estrikti a ou jwenn EDNP, ou jwenn OPL, ou jwenn Fanmi Lavalas, ou jwenn phtk, ou jwenn Konba, ou jwenn Ini, ou jwenn Annavan, ou jwenn Nouvèl Oryantasyon. Ou jwenn ase. Donk se nou menm ki depi 4 mwa k ap analize, reflechi ansanm sou kisa e kijan sa dwe ye apre 7 fevriye sa ki pral rive la ki make dat de fen misyon de sa nou gen la, de fòma, de wotasyon. ki nan tranzisyon sa a. Donk, se sa yo di sila yo.
Eske s on akò politik nou ye oubyen s on gwoup presyon oubyen s on koalisyon?
Nou pa yon akò politik. Nou ap travay pou n fè yon pwopozisyon doryantasyon de gouvènans men ki ap plis sosyal ke politik. Pou ki sa pou sosyal ke politik? Nou rann nou kont menm jan mesye dam kapiti yo t ap eseye fè l la, li te fèt avèk premye minis Ariel Henry lè l te fin nonmen premye minis konstitisyonèlman avèk prezidan Jovenel Moïse e aprè lanmò prezidan li ouvè bagay la Aawon ankò, paske l te bezwen fòs pou efektivman li te reponn a obligasyon l te genyen pou l te fè eleksyon nan lè 120 jou, se te yon bon bagay. Donk, li pa t arive fè anyen, li refè menm aktivite ankò jan w wè ke mesye dam ka pete yo ap fè l la, kote ke l reyini yon ekip pati politik. Li bay tèt li yon pwolongasyon, anyen pa regle. Menm klas politik la rechita ankò avèk devan karikòm. Yo pwopoze sa nou gen la a jodi a e nou rann nou kont anyen pa regle. Donk se menm dinamik la, se menm kontinite de dinamik la ke mesye dam KPT sa yo te vle mete peyi a ankò yon fwa e ke nou menm apre analiz Nou di non, jodi a fòk sosyete a eksprime l e l fòk li eksprime li atravè kolektif de gwoup òganize. Mèt nan preokipasyon an se kòman bay de moun ki mete peyi a nan sitiyasyon n ye la, de zòganizasyon politik ki nan jodi sa e ki mete n nan sitiyasyon n ye la avèk de chwa ke yo te fè nan cpt a, kòman rekonfye yo ankò yon solisyon a sa yo te mete n ladann nan.
M ap redi w ankò, de tout fason fòk nou gen yon politik, men nou menm nou panse ke jodi a li fòk li plis sosyal ke politik. Fòk nou dakò tou sa k pral fèt la la a, ou sot pale de fèy de wout, sa mande se pa rete gen fèy de wout, fikse tèt nou dè objektif. Ki enplemantasyon ke w t ap pale a? Li mande de moun ki kapab, de moun ki gen kapasite, de moun ki gen esperyans, de moun ki gen fòmasyon nan zafè gouvènans piblik e jesyon piblik. Fòk nou sispann ale vè dè figi politik, donk pou n ale vè dè teknisyen ki yo menm kapab ramne peyi a nan fòma etatik ke konstitisyon an prevwa. Nan gwoup ki nan Je di sa m t ap di sa talè a la, genyen plizyè nan yo ki patisipe nan mete Konsèy Prezidansyèl la kanpe e ki pa janm pran distans yo parapò a manm yo genyen nan Konsèy Prezidansyèl la. E nan diskisyon nou fè, kòman nou wè responsablite nou? Atoutou mwen se manm ki enplike nan Konsèy Prezidansyèl la. Bon nou wè nan responsablite nou nan echèk Konsèy Prezidansyèl e pou yo te mete yo. Bon silans sa va vle di ke yo konplis de sa mesye dam yo ap fè anndan Konsèy Prezidansyèl la. Donk la nou. Gen gen anpil dout paske nou gade efektivman oryantasyon ki te bay an avril atravè akò 3 avril la. Lè nèg yo rive, yo yo vire bagay la. Donk jodi a, e si èske silans yo vle di yo toujou e e rete atache? a konsèy e avèk delege yo ke yo te voye anndan konsèy la, la a se yon gran entèwogasyon, men nou te wè genyen de moun tou ladan yo ki te pran distans yo avèk moun yo. Bon, silans lan, silans lan kapab vle di yo konfòtab nan statu quo a, yo konfòtab nan sitiyasyon an tou.
Wi, nou kapab entèprete l, nou kapab entèprete l konsa. Men fòk nou note tou, de tout fason, sa k ap fèt la, l ap toujou gen politik ladan l, li dwe gen politik ladan l. Men fwa sa a, fòk nou rasire nou nan ale lidèchip ki pral gen responsabilite yo, nan ale vè meyè moun yo avèk yon fèy de wout ki kapab pote solisyon. ki dwe mete fen a zafè tranzisyon sa a ki deja dire twòp. Nan pwopozisyon G10 ou sot site la, dwè gen plizyè ladan yo ki reprezante anndan Konsèy Prezidansyèl la e gen ladan yo tou ki pa t janm ofisyèlman pran distans yo avèk manm yo ki nan Konsèy Prezidansyèl la. E kisa Konsèy Prezidansyèl lan te mete nan lèt envitasyon li te voye ban nou an avan nou avanse pou n al konnen ki mouvman enplikasyon nou ta vle genyen nan aprè cpt, aprè nou fin patisipe nan mete cpt sa ba? Nan lèt la, se yon lèt ase senp ki te chita sou preyokipasyon KPT a ke l genyen sou aprè 7 fevriye. Li pale de kontinite de zaksyon de leta sitou pou zafè eleksyon e sekirite. Donk se de bagay ki fondamantal e ki fè sans tou nan sa yo di a paske efektivman nou pa ka mennen peyi a ankò yon fwa nan yon tranzisyon ki pi long ke sa. E fòk n al gade efektivman gwoup moun k ap gen responsabilite yo gen obligasyon pou y al analize, pou y ale apresye sa k te fèt deja pou li ka konnen kisa l ap ranfòse e kisa l ap ekate de fason aske nan yon tan pa twò long nou mennen peyi a nan eleksyon. Donk si nou pa reponn envitasyon an, nou boude li. Eske sa vle di nou estime Konsèy Prezidansyèl la, manm Konsèy Prezidansyèl la, li pa dwe patisipe nan solisyon apre cpt a? Non, non.
De tout fason, nou genyen pou nou ale vè cpt a. Se nou menm pou ki ale vè cpt a. Paske lè n ap rive nan fen koze a. Sa vle di sa n ta rele pasasyon de pouvwa oubyen pasasyon de responsabilite. Menm jan sa te fèt avèk gouvèneman Premye Minis Ariel Henry a, se menm jan ke l kapab fèt ansanm avèk nou. Men fò n note ke jodi a, KPT a ap eseye reponn a yon vid. Ki vid li ye? Se y ap eseye reponn a vid ke klas politik la li menm kreye. Ke nou gaspiye tan. Paske nou te konnen n ta pral rive la, nou te konnen de tout fason fòk genyen yon nouvo ou nouvèl gouvènans apre 7 fevriye. Entranzijans anpil lidè politik, nou konstate anpil pwopozisyon, nou gaspiye tan, nou pa rive antann nou. Tou kòm tou. E nan jou kap vini yo tou, nou ka al fè fas a yon dinamik entènasyonal o non de la rezolisyon dè Nasyon Zini di 13 septanm, kote ke peyi a anplen dan la gouvènans mondyal, yo menm yo gon ajennda pou yo finalize, donk yap fini pa rantre.
Sam vle konprann Mesye Lapè, sè ke Konsèy Prezidansyèl la kap negosye la, kap diskite, kap rankontre moun. yo vle pote nan solisyon ki pral vini apre 7 fevriye a. Ou menm w ap eksplike ke, si m konprann byen sa w ap di la, sèl wòl yo te kapab jwe se wòl pasasyon an, yo pa gen okenn avni paske youn nan bagay ke yo vle se konte wi, se gon avni wi apre 7 fevriye.
Nou pa ka anpeche sa, mwen jis esplike ou ke se le fèt ke nou menm o nivo klas politik la, o nivo sosyete a, nou gaspiye tan, te dwe gen deja yon akò politik e ki te dwe di e kijan bagay la pral ye. Donk yo menm yo wè gon vid. Gen anpil dezakò nan klas politik la paske anpil pwopozisyon san jiskaprezan nou pa rive genyen yon dokiman dakò avèk yon konsansis sifizan se si ke nou pap genyen tout moun donk nou menm nan nivo G10 la nou di fwa sa fòk akò sa plis sosyal ke politik.
Bon, e la, depi plis pase yon mwa, n ap resevwa yon pakè pwopozisyon ki sòti kriz, avèk anpil pwen ladan yo, genyen ki sanble, genyen si w ta mikse yo, pap kapab ba w yon tas. Nou menm nan Je dis la, ki sa nou pwopoze kòm altènativ a Konsèy Prezidansyèl la?
Ki sa ke n ap prepare nou pou nou pwopoze? Nou poko pwopoze anyen, men refleksyon yo ale. Otou de yon fòma egzekitif bisefal avèk yon prezidan pwovizwa e yon premye minis. Nou reflechi tou sou chwa de lidèchip yo. Nou prale nan yon apwòch enstitisyonèl e lidèchip onivo de la prezidans la nou di ke li dwe eksprime.

yon sistèm de jesyon pou debouche dabò sou ranfòseman tout enstitisyon ki gen rapò nan zafè sekirite e tout enstitisyon ki gen responsabilite. Yon lòt premye minis ki pa rele Didier Fils-Aimé?
Yon lòt premye minis, wi, yon lòt premye minis. Li reponn a kritè ke nou menm nou sot nou genyen pou nou predefini. Paske jan m te di l toutalè a, afè jesyon piblik la e gouvènans piblik la se yon syans daprantisaj li ye menm jan ak tout lòt syans. Menm jan ak tout moun ki enjenyè ki vle enjenyè, menm jan ak tout moun ki doktè ki vle doktè, avoka e ot. Donk lefèt ke w enjenyè ou doktè ou avoka. Sa a pa vle di ke ou se yon jesyonè piblik. Ou ka gen kapasite pou al aprann li, men tan daprantisaj la, li dezan, li twazan, li katran e menm plis. Donk, e. Pwobableman, pwobableman lè nou vini avèk yon pwopozisyon fòmèl, n a gen posiblite pou nou, pou nou antre ladan l. Men, represize pou nou ankò, poukisa nou te deside pa rankontre avèk Konsèy Prezidansyèl la, e malgre envitasyon yo fè? Premye bagay se ke envitasyon an li fèt trè tadivman e dezyèm bagay nou rann nou kont jan m te di l nan debi entèvyou a la se menm egzèsis ki te fèt sou Premye Minis Ariel Henry e menm egzèsis ki fè nou pase 3 zan Nou nan tranzisyon, se menm egzèsis ki t al fè devan caricom nan kote ke nèg yo, klas politik la reyini, yo pwopoze yon bagay ki debouche sou separe pouvwa, donk ki pa pote solisyon. Donk nou pa ka fè peyi a sa pou n al tounen nan menm egzèsis sa ki daprè lèzenfòmasyon ta pral debouche. sou yon fòma de prezidans ekzekitif ki ap genyen swa 3 moun ka pete a dwe rete e ot. Epi tou gon lòt bagay ki enpòtan pou nou note tou, gen anpil enfòmasyon tou. ki t ap sikile otou de aktivite a. Jodi a, fòk nou ta mande tèt nou, e nou menm tou se sa nou te mande tèt nou, èske sa k ap fèt la se le konsèy prezidansyèl dan son ansanm ki rantre nan aktivite a? Paske avan y abouti a sa ke y ap fè yè a, te gen anpil diskisyon, anpil goumen, e. Jodi a nou menm nou panse ke yon inisyativ konsa li ta dwe genyen kòm lidèchip le kowòdonatè di konsèy ki se mesye Sensil paske se li menm ki gen siyati de responsabilite nan moman ke n ap pale la. Se pa li k ap fè l? E bon imaj yo montre ke se de reyinyon ki prezide. pa le konseye Voltaire e lèm gade prezans lòt moun yo nou te wè a travè imaj yo konseye Vètilè nou te wè konseye Jil donk Bon petèt ke petèt ke Leon Sesi te ka te kapab delege li pou li pou li pou li fè sa bon de tout fason Gon dokiman gon dokiman ki di sa e fòk li ta ofisyèl non m di petèt m di petèt non.